Ankò, m ap raple nou sa ankò, chak legliz sa yo, chak legliz sa yo, yo vin pale w de reyalite legliz ke n ap viv la. Bondye beni w wi. Amen. Yo vin pale w de reyalite legliz ke nou gen jodi a. Legliz ke nou gen jodi a, yo vin pale w de reyalite sa a. E si reyèlman yon moun Pandan ke w di wap swiv le Senyè, wap mache avèk le Senyè, wap wap tann lè pwomès de Dye pou li akonpli sètènman nan lavi w, e ou gen dwa li premye legliz la, ou pran 1 defo w la ladan l, ou gen dwa al nan dezyèm legliz la, ou pran 1 defo w la ladan l, ou gen dwa al nan twazyèm legliz la, men nan 7 legliz sa yo, Gen youn kanmenm, wap jwenn defo w la ladan l e Bondye ap mande pou repan, pou repanti. Èske w la avè m? Gen youn kanmenm, gen youn kanmenm kap parèt devan w, gen youn kanmenm kap parèt devan w, kap di efektivman sa lakay ou. Paske lòske mwen menm map gade premyè legliz la ki se legliz de Filadèlfi, sa son legliz tout kretyen ta dwe medite sou li. Paske Jezikri felisite legliz sa antanke yon gran egliz. Humm Jezikri felisite legliz sa antanke yon grand egliz men lap di se ke je kontre twa aprè tout tout felisitasyon aprè tout pwisans ke legliz sa li menm li genyen li pral di men se ke je kontre twa se ke je kontre twa se ke Dye a abandone ton premye amou li sonje sa w te konn fè ki bon tounen ladanl E sesi, tout kretyen otantik, tout kretyen konsekan, ou konprann, gen yon bagay ke yo te konn fè, gen yon bagay ke yo te konn fè, epi yo vin arive abandone l. Tout kretyen konsekan. Labib pa pale avèk de pèsòn la, Efesyen pa pale avèk de pèsòn ki te konn vin legliz, men l ap pale avèk de moun ki te pran yon angajman, pandan ke yo gen pwisans lan, pandan ke yo gen lafwa, pandan ke yo gen disèneman, pandan ke yo ap fè de bòn zèv. Se sa wi. M vrèman dezole pou legliz ki di bòn zèv fè moun sove yo. M vrèman dezole pou yo. Men pandan ke legliz sa ap fè bòn zèv, Bondye di legliz la pa nan lan, li pa nan lanmou. Li pa nan lanmou. Bagay sa vrèman etone m. Jiska prezan m ap poze tèt mwen kestyon. Jiska prezan m ap poze tèt mwen de seri de kestyon. Legliz Efèz.

Donk nou pap tèlman rete tè bokou de legliz, gen legliz yo nan pwomès ki te fèt, Jezi Kris te fè legliz, gen legliz pwomès ke Jezi Kris te fè yo, ok, e li te fè yo pwomès ke yo gen pou yo soufri, tande yon pwomès ke Jezi Kris fè yon legliz, li di, vous aurez une tribulation de dix jours men prenez courage.

Ou pa vin gen legliz ki twò konfòtab. Kris pwomèt yo, yo pral soufri. Enben, sèt pwomès aktyèlman la. Nou kapab konnen gen de seri dezòd an Ayiti. Ou konprann? Gen legliz ki te twò zuzu, ki te twò konfòtab. Ou konprann? Aktyèlman la, y ap soufri. Nou kapab di sèlman Ayiti, paske se li menm nou konnen ke bagay yo ti jan boulvèse. Gen legliz pòt yo oblije fèmen. Dè pèsòn kounya pral chèche Bondye nan lòt diman, nan yon lòt dimansyon. Dè pwomès de soufrans, dè pwomès de soufrans. Men sa pap dire lontan. Dè pwomès de soufrans. Donk Dye pa sèlman baw. Kòm kounya gon tandans, gon tandans kounya atravè yo zegliz e nan pwomès ki genyen e pwomès, e pwomès wap gen manje, wap gen travay, wap gen kòb, wap gen sesi, wap gen sela. Ou konprann? Nou pa di sè pwomès la nou pa di ke yo movè. Nou pa di ke yo movè. Men youn nan meyè pwomès Jezi Kris fè Legliz la a bouch li. Li di, Vous aurez une tribulation de dix jours, men prenez kou, prenez courage. Jezi Kris ap chèche kouraj Legliz la. L ap chèche kouraj Legliz la. Donk, aswè a, nou pral kontinye etid de lapawòl nou, Sizyèm Legliz la. Nou pral pran Sizyèm Legliz la ansanm avèk ou. E. Legliz sa a, se youn nan legliz ke, ki te fè le Senyè plezi. Ou kapab li pou nou, lekti sa yo ke nou jwenn nan, ou menm bib ou ouvè ansanm avèk nou, n ap fè youn lòt pakou jodi a. E, Apokalip chapitre 3.

Amen. Mes bien-aimés, Apocalypse, c'est le livre des mystères. C'est le livre des mystères. Men nou pral rentre nan kontèks, kontèks sa ke nou sot li ansanm avèk ou. Paske gen anpil pawòl ki pale, gen, gen, gen prostène ladan l, ou konprann? Gen yon pakèt bagay ki pale men nou ta, nou pa ta renmen. Gen de bagay si n pase sou yo la, tèks la ap gaspiye. Men nou vle fè lèzapwòch, yo pral rele sa, an ministè, an tewolojik, yo pral rele l lèzapwòch divès oubyen lèzapwòch miltipl, ke atravè se tèks ke nou pral fè aswè a ansanm avèk ou konsènan liv Apokalips la. Se pou sa kite Bib ou prè. Gen de bagay pouw konprann yo, gen de mo nan sa yo pouw konprann yo, ou oblije fè yon vwayaj nan lòt tèks. Wap gade nan sè dènye tan, mwen al nan lòt tèks yo anpil, anpil, anpil ansanm avèk nou poun kapab fè, poun kapab balanse kestyon de konsèp la. Ekri a lanj de Filadèlfi. Mwen te diw sa depi ou wè anj, ou wè pas. Pastè Ou wè pastè Ou wè jeran Ou wè pastè Ou wè jeran Ou wè moun k ap jere legliz la Moun prensipal la Sonje nan moman k sot pase yo Gen anpil jeran k te genyen Men jeran sa yo Yo te Yo te sou bib kiyès Sou bib satan le Satan le dyab Yo pa t ap fè le travay egzat Ke Dye te mande pou yo fè Men yo t ap fè travay pa yo. Yo tap fè travay pa yo. Yo tap fè travay pa yo. Donk, mè byeneme dan le Seyè, ekri a lanj de legliz, li pral di ke Jezi Kris pral, mwen de nou chak mwa, chak fason ke Jezi Kris pral prezante l devan yon legliz, gen yon fason l pral prezante l, se jijman, gen yon fason l pral prezante l, se felisite. Depi nan kòmansman tèks la. Li pral di, Vwasi se ke di le sen, le veritab, seli ki a la kle de David. Depi lè w gen tale a, ou wè ke si w kontinye li tèks la, pa gen bagay ki pral deranje w. Si w kontinye li tèks la, tout moun anndan tèks sa ap fè lavolonte de. ap fè la volonte de Dye, y'ap mache selon Bondye, selon Bondye vle. Paske le sen veritab pral di ke li pral vin vin devan legliz sa, li p'ap vin devan legliz la pou l jije'l non. L'ap di, li vin di le sen, le veritab la, li pral fè yon deskripsyon de li menm, le fèt ke li pral jwenn la verite nan legliz la. Li pral jwenn la verite nan legliz la, le sen, le veritab la. Li pral prezante le Sen le veritab. Ou pral wè ke li pral di e le Sen le veritab, seli ki ouvre e pèsòn ne fèmera, seli ki fèm e pèsòn n'ouvrira. Kidonk, li pral di legliz la ke an dotre tèm, li se kòmansman e la, li se kòmansman e la fen. Ou jwenn vèsè sa nan Ezayi 22 vèsè 22. Egzateman. Ezayi 22 vèsè 22. Se youn nan referans ke nou pral manyen. Nou pral manyen referans sa a, Ezayi 22, vèsè 22, egzakteman. Ya. E pou n pale de la kle de David, ou mèt tou kite l sou Ezayi 22, vèsè 22 pou nou. Nou gen l nan referans tou pou nou manyen l. Mèsi Senyè, gen moun ki avèk mwen la. Oke. Men byeneme, lòske, depi ou wè Bib la ap pale de David, depi ou wè Bib la ap pale de David, Se yon langaj ke l pran pou l pale de lotorite siprèm. M pa konnen si gen moun k ap kopye, si gen moun k ap ekri. Depi ou wè Bib la ap pale w de David, depi ou wè Bib la ap pale w de David, se yon langaj li pran pou l pale w, si l di ke entèl, pou l di ke frè Dimitri soti nan linye davidik. Se a di ke, premyeman, li di frè Dimitri. se yon li soti nan yon fanmi wayal, piske li soti nan yon fanmi wayal, epi li menm, li tou soti avèk tout domina, tout dominasyon l. L ap domi, l ap domine. Si l pa domine, pa gen moun ki ka domi? Pa gen moun ki ka domine. Si w entèlijan ansanm avèk mwen, e sa k fè. E sak fè loske yo tap di misye gloire a Dieu yo tap di nonm nan ee men Jezi ap pase la monchè degaj ou non e Jezi ap pase la yo te di misye konsa e ou pa bezwen ap rele dèyèl nan toure pa la foul yon pakèt bagay kèt men e batime li te rive yon kote fè kèt si Jezi ap pase ebyen li bezwen yon bagay nan men Jezikri sak pase paske nou de la foul a sèt epòk E pou pitit Jwif la, non yo konn komen. Nan lafoul, sou san moun, w ap jwenn omwen yon de yon twa Jezi. Li pa ka al rele Jezi konsa. Li oblije rele Jezi selon yon revelasyon ke l jwenn nan men Bondye. Tande byen wi. Paske lè w ap pale, si nou wè, n ap gade lè yo pale n de Mari, Gen Mari Magdala, gen Mari Madlèn, gen Mari Mat, gen anpil Mari. Gen anpil Mari. Enben, konsa tou, gen anpil Jezi, gen anpil Jozèf. Ka, e te yon Jozèf, Jozèf te yon papa Jezi, enben te gen yon Jozèf tou Darimate ki te anseveli Jezi. ki te al chache yon sepilk pou l te met Jezi, se pou montre w ke kominote jwif la, si w jwenn yon moun rele Jonas, w oblije konnen ki fanmi l soti. Paske gen de, gen twa, gen kat, gen senk, gen nenpòt dis Jonas k ap mache nan yon lari. Ebyen, sètòm, mè byeneme nan Leseyè, li pral touche lotorite e wayote de Jezikri. Sa l pral di? Si yo entèlijan, kisa Batimye pral di? Lè l pral rele Jezi a, kisa l pral di? Pitit David la. Pitit David la. Ebyen, pandan ke l rele Pitit David la, pyès lòt Jezi pa t ka vin gad dèyè. Paske dan lafoul mèt gen mil moun, men gen yon sèl Pitit David. Ki rele Jezi. Ki rele Jezi. Gon sèl pitit David. Chak gen pitit men gen ansèt yo. Chak ap gen non pa yo. Chak ap gen non pa yo. Men, l al touche jeneyaloji, l al touche fanmi Jezikri. E sa k fè m di w, mè byeneme, lòske ou wè, lòske ou wè non David ekri yon kote, lòske ou wè non, ti pitit sa k rele David la pa t pote non l pou granmesi. Paske Bondye te di konsa, Piske David te fè l byen, l ap retire Salomon nan afè moun. Men l ap kite on branch nan wayòm nan pou pote non David, e branch sa a p ap lòt ke Jezikri. E se wayòm David la k nan mitan nou la n kreye. Beniswa Letènèl! Beniswa Letènèl! Beniswa Letènèl! Beniswa Letènèl! Misye al rele Jezi, Pitit David la, gen pitye pou mwen. Li konnen, piske li ajoute David ladan l, se li k gen dominasyon an, se li k ka gen pitye pou li, e li k ka padone l, e li k gen wayote a, e li k gen kle. Wayòm nan e li ka mare e li ka la e li ka lage e li ka lage e sa k fè nan apokalips ou pa wè non David pral site la ankò non David pral site la ankò li pral prezante tèt li antan ke seli ki a la lakle di wa di wayòm de David lakle di wayòm de David se a di ke sa se sila Ki ka ouvè syèl la pou ou a. Wayòm de David sa a, yo pa pale yon wayòm kote Salomon t ap renye. Kle de David sa a, yo pa pale yon kote Salomon t ap renye. Yo pa pale yon kote a Jerizalèm sou latè. Men y ap pale yon bagay an, yon bagay nan si, nan Siyon. Bondye beni w wi. Li pral prezante l antanke le veritab. Lè w ap pale de veritab, Jezi Kris pa di konsa, Je suis le chemin, la verite et la et la vie. Je suis le chemin, la verite et la vie. E sak fè devan legliz sa, devan legliz sa, li pral wè, ou pral wè tout kapasite de Jezi Kris. Jezi Kris pral di w se li menm ki sen an, le sen veritab, le sen veritab. Le sen veritab, m te kapab di konsa, se yon verite veri, veridik.

Li pral di legliz al konn zèv li ok paske tu as peur tande wi paske tu as peur de puissance tande yon legliz ki pral fè 100 sou 100 oubyen 10 sou 10 sèl legliz ki pral fè 10 sou 10 don Nan kè legliz sa Jezi Kris pap jwenn fwod ladanl. Legliz sa Mèt epa yon legliz moun yo tap plede pale an lang non. Epa yon legliz moun yo tap plede met men sou malad geri malad non. Epa legliz la legliz la pat gen sa non. Men paske tu as pè de pwisans. Yon legliz pa gen pwisans. E avanyè avanyè nou yon pakèt gwo bout legliz. Yon pakèt gwo bout legliz avanyè ke nou wè. Legliz kote ke gad ekip a ki kenbe le non de Jezi, men malgre w kenbe le non de Jezi, sa pa t ka fè w sove. Legliz ki pa renye lafwa, men sa pa t ka fè w sove. La a pale m, la a pa pale m de lafwa non. La a pale m de, paske legliz la kenbe, ou gen, ou gen peu de puissance, men w kenbe lapa, ou kenbe lapawòl. Jodi a m ap di w legliz la, ou pa bezwen yon moun k ap chèche pale an lang, ou pa bezwen yon moun k ap chache bay pwofesi, men ou dwe chache yon moun ki nan la volonte de. Eske gon moun ki tandem la. Jodia demand legliz vire. Moun yo ta renmen lèm pale la. Gade pandanm pale gen milye moun kap tonbe gen konbyen moun kap tonbe. Epa sa Jezi Kris pa voye w fè lagè epa sal epa sal voye w fè. Jodia map di w map di w sak lesansyèl la men chèche pou viw fè Bondye plezi. Alelouya alelouya alelouya. Cette legliz mes bien aime peu de puissance lè la bib ap pale w m pral di w yon bagay lè jezi kris te di pyè pyè ou gen peu de fwa sa l te di pyè e pa e pa e pa t yon ti kal lafwa l te di pyè gen ann ale ann al nan nan kreyòl la li di pyè homme de peu de fwa sa vle di lòm ki gen ti kal lafwa lòm si w gen ti kal nan yon bagay e tankou fè k gen l oubyen w pa gen l menm. L'homme de peu de foi Men sèt legliz pral fè Bondye plezi, yon legliz ki gen peu de pu, peu de puissance pral fè enpak o zye de Dye. Men aktyèlman la, legliz nou gen kounya yo, kretyen n gen kounya yo, yo plis vle vle fè enpak o nivo dè zye dè zòm, men yo pa vle fè enpak o nivo de zye de Dye. Nou konprann sa m di la? M ap redi l ankò. Legliz kounya yo, yo plis vle fè enpak O nivo dè zòm, pou je lèzòm wè, pou distri santral wè, pou misyon an wè, legliz sa gen yon bagay k ap koule ladan l, men ofon legliz la, se tanbou blanchi l ye, se tonm blanchi l ye. Yon egliz. Tande, m vle atire sa avè w. Jodi a, ou menm ki pral jene pou al chache puisans, m pa di w kanpe jèn ou an non, men ou pa ka gen puisans dabò Si w pa dans la volonté de Dieu. M pa di w kanpe jenou an non. Si w pral lamontay, ou pral dèyè pwisans, ou pral bat lè w leve, lè w leve on nèg gen 5 dwèt pou 5 moun tonbe, e pa sa m di w. M pa di w kanpe sou wout ou non. Mwen di w chèche dabò èske w dans la volonté de Dieu. Paske ou gen dwa al dèyè pwisans, ou gen pwisans men w pa janm dans la volonté de Dieu. E pou sa pa di, Mèt, mwen chase demon nan non w, mwen geri malad nan non w. Jezi Kris pral di, Mwen pa t janm reko, m pa t janm rekonèt ou. Ou ka toujou geri malad, ou ka toujou chase demon, ou ka toujou fè yon pakèt lòt bagay, fè mò resisite, fè dife sot nan syèl la tonbe, epi ou pa nan lavolonte de, epi Jezi rejte ou. Sa m ta di la, m kapab di se pi gwo wont nasyonal ou entènasyonal. Jodi a la, yo t ap pale m de yon prezidan ki te pran yon wont nasyonal, yon wont entènasyonal. Se te prezidan Preval lòske li te ale Etazini konsa. M pa konnen si se te sekirite Obama ki te al salye l. Obama al salye sekirite l. Paske misye te gen yon ti chemiz wayabèl sou li, bagay sa yo. Sa te fè gwo tole. Tout moun te konn bagay sa. Obama te al salye sekirite Preval. Ayisyen ki gad te abiye te pi konfòm, e te yon wont li te ye, li te pi konfòm ke Preval, li te pi sanble a randevou a ke Preval, prezidan al salye l e fè foto avè l. Prezidan Obama a lepòk m kwè ki te sou pouvwa. L al salye prezi, l al salye sekirite rapwoche Preval ki te trè byen abiye, ki te sanble a rankont lan ke Preval. Sa se yon wont entènasyo, entènasyonal. Men, gade, men nou menm m pa konnen si se yon wont. Gade, si n pa fè afè n byen, m pa bon, sou, èske m ka di wont mondyal? M pa konn ki wont pou m ta di ke n ap pran. Men, pandan ke w tande pawòl sa a, m ap di w sèlman, Bondye pa vin pou kondane w, li pran pasyans avè w, li vle jodi a menm pou chanje fizi w de, pou chanje fizi w depòl. Gwo mouvman. Paske lòske wap, youn nan bagay ke ènmi an fè, wap wè anpil fwa moun ki gen pwisans yo, li rann yo pa ka kole ak moun. Pa ka kole ak moun nan ki sans? Vire tounen, m son nèg ki gade bagay afriken anpil. Nèg la konnen li pral vin la, li pral vin nan yon sèvis bagay la, premyeman, se yon moun ki pote, se yon sekirite ki pote bib li, se yon sesi, li pa nenpòt moun. Se yon sesi, se yon sela. Se pa move ke yo nou di yo move. Pase gon bagay ke wal chache avan la gras de Dye, li rann ou ògeye. Menm pwisans sa wal chache a, menm pwisans sa gen dwa detwi w ou menm. Mwen di w menm pwisans sa w gen dwa pwal chache a pou fè mirak la, li gen dwa detwi w dabò. Chèche dabò le Senyè li menm. An nou kontinye. Chèche dabò le Senyè li menm. Li pral di ke. Et je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, uh-huh, et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Gade ma pawòl isi, li pa vle di ke yon moun ki kenbe Bib chak jou k ap li Labib. Men se yon moun ti kal bagay li konnen de lanmou an. Ti kal bagay li konnen de delanmou an. Yon moun gen dwa kenbe tout bib la preske bib la pa tèt li li pa janm gade pawòl Bondye wi. Ayy m di yon bagay la. Yon bagay ke m di la. Mwen diw ke ou gen dwa kenbe bib la de tèt depi yo di w jenèz m gen dwa bon m gen dwa pa gen bib la m poum soti avèw la m di gade ouvè tèt ou banmwen la nan matye konbyen vèsè konbyen la epi ou kòmanse banm tout tèks la nèt sa poko vle di ou gade la pawòl men sa w konnen kijan w aplikel. Se la, se gade ma pawòl isi, se laplikasyon de la pawòl de Dye. Se laplikasyon, ki jan m aplike la pawòl de Dye. Wi, ou sonje yo pa di gon granmoun, ènmi an, li pral sot nan vèy de nwi, epi gen plizyè moun ki pral kanpe devan l, e plizyè vòlè.

Bèje sa sove m, se li k mache avè m, e l fè m pran titl ap pwoteje m. Ay! Bannèt li kòmanse kase. Bra yo kase, kè yo kase. Akoz dam nan, tout moun jwenn libète yo al. Paske dam nan kont bèje sa li menm. E pa e pa al aprann, e pa al chita nan lekòl dimanch ap resite vèsè chak dimanch, men li fè eksperyans. Konnen la parole de Dieu ici veut dire ke ki eksperyans ke w fè avèk Letènèl. Ki jan w aplike lapawòl de Dye? E pa resite tankou moun ap resite nan lavwa deli m pa konnen nan istwa dayiti non ki eksperyans dam nan medite vèsè a dam nan medite bèje a li konn bèje a petèt petèt dam nan pa konn sak rele li gen dwa konn nan jan 3 vèsè se petèt li pa kenbe l nan kè l men sèl sa m konnen l di konsa li gen dwa di konsa bèje a te di ke li renmen l anpil e bèje sa te vin mouri pou li. Li konn vèsè a. Gen de moun, m pa di yo bagay ki fo la. Gen de moun k ap konn 66 liv yo nan kè yo k pap sove, men gen moun k ap konn yon sèl Jan 3 vèsè 16 ki konprann li k ap sove. Humm. Kòman w dakò avè m? Gen de moun 66 liv la y ap konnen nan tèt yo yo pap sove, men gen de moun paske l konprann sèlman Jan 3 vèsè 16. E sa pral fè legliz la pral sezi.

Si m pa resevwa tèl bagay nan men papa m, m pa ka bay yon lòt li. Men sa m genyen an, mwen dwe bay li. Mwen dwe bay li. Sa m genyen an, mwen dwe bay li. Menm ke nou p ap fini tèks la aswè a, men m te bezwen rantre anndan nan bagay sa yo ansanm avèk nou ki se vrèman enpòtan. Paske legliz la pa renye Paske l pa renye le non de Jezi Jezi Kris pral fè legliz la yon pwomès Bon e pa pwomès non li pral fè legliz la sa li pral mete l e pase konpoze ok li pral di ke mwen mete devan legliz sa ok. Yon pòt ouvèt. Mwen mete devan legliz sa yon pòt ouvèt. Ok, nou pral fè yon ti vwayaj tou piti ansanm avèk mwen nan 1 Korentyen 16 vèsè 9 pou nou ka konprann nosyon de pòt ouvè sa. Li pral di, Mwen mete devan legliz sa yon pòt ouvè. Ok, fè yon ti vwayaj avèk mwen tou piti. E nou pral fè pase plas avèk kesyon. Nou konnen n ap gen kont tan nou, si Dye vle, pou n kapab tounen sou tèks la. N p ap ret ladan twòp. Men gen de bagay ki enpòtan n kwè ke Lesenyè gen tan fè w kenbe aswè a pou nou kapab avanse. 1 Korentyen chapitre 16 vèsè 9. Car une porte grande et un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Ok, ya.
Pòt ouvè sa a. Pòt ouvè sa, Lesenyè pral di, paske yo konprann la, paske yo aplike lapawòl, ok, yo pa renye non li, ebyen, li met devan yo yon pòt ouvè. Pòt ouvè sa, li pral, se yon aksè ke legliz la genyen plis pou l kapab kontinye preche. Oh, pòt ouvè a. Li gen dwa gen yon lòt sans literal. Nou pa inyore sa. Men pòt ouvè isi, ok, pòt ouvè isi, piske legliz sa son legliz ki modèl li ye, ebyen, legliz la li gen pou misyon, li gen pou misyon preche levanjil pou l rann moun Pou lè plis moun vini menm jan ansanm avè l. Konprann sa m di w la? Paske apôtre Paul, apôtre Paul te a Efèz, pandan ke apôtre Paul te a Efèz, tèks m sot di a nan 1 Korentyen, li te a Efèz, epi li te genyen pou l te kapab kite vil la, e Timothée te mande pou l te kapab vini. Li di Timothée, e, malgre gen opozisyon a Efèz, e youn nan kote apôtre Paul te fè anpil opozisyon, li di malgre gen opozisyon a Efèz, Men, mwen gen yon pòt ki ouvè a Efèz. Mari yo genyen di, Se vre, gen yon pòt ki ouvè a Efèz pou m kapab preche plis levanjil. Sa yon premye sans. Nan dezyèm sans, nou kapab di, pòt ouvè sa genyen, se a di ke li gen yon sans sekirite. M pral di w yon bagay, piske Bondye avè w, ou gen sekirite syèl la ansanm avè w. Bondye beni w. Amen. Piske Bondye ansanm avèk ou, e sa ki te bay apot Paul fòs nan pakou l, Piske Bondye ansanm avèk ou, ou vin gen sekirite syèl la ansanm avèk ou. Paske, poukisa? Ki wòl Jezi? Paske ou aplike lapawòl de, paske ou kenbe lapawòl de Dye. M'ap di w yon bagay, dèfwa si travay la ba w pwoblèm, li vle fè w kite laprezans de Dye. Ou konn sa m di a, li kapab vrèman difisil, ok? Sa ye nan relasyon pa w avèk Bondye. Paske pral di konsa, si sonb je w k anpeche w sove, rache je a. Rache dyab la vle di rache yon zye literalman, e pa fè literalman. Se langaj espirityèl. Se a di ke tout sa ou ta wè ki ta sanble pou ta, pou ta kite, pou ta kite la prezans de Dye, depoze l. Depoze l. Paske si ou pa, si ou ta yon moun ki ta pèdi, e tankou pito ou pa t janm fèt. E tankou pito ou pa t janm fèt. Menm pòt sa k te ouvè, ki ta ba w benediksyon an, men se li menm k ap ouvè, k pral kont ou kounye a. Tande byen, menm pòt sa ki ouvè k ap resevwa w la, k ap ba w sekirite a, k ap mache pou ou a, enben se ou. Mezanmi! Gade, pito jodi a la yon prezidan kont ou wi. Pito yon prezidan kont ou jodi a la wi. An di se pòt Bondye a Bondye pral fèmen pou ou wi. M p ap pale de fèmen pou ou an tèm de. M poko nan kad pa sove a non. Se a di ke Bondye deside fè yon pòt li pou sou ou, fè yon pòt li se a di ke li ou ou ou pa anba migwal li ankò, ou pa anba la pwisans de Dye ankò. Migwal se se men migwal senbolize la pwisans de Dye. Ou pa anba la pwisans de Dye ankò. Se a di ke Bondye lage ou. Si Bondye lage ou, on sachè dlo pete kè w sote ou ka fè kè w mouri. Si ou pa anba sekirite Bondye, on chen jape la kè w sote la ou fè kè w mouri.

Dèfwa menm ou menm ki nan yon kabann wap dòmi. Pandan ke wap dòmi ou santi ke ou nan yon kou ou kouri ou kouri ou kouri anpil. Malgre ou leve sou kabann nan sou fou ou toujou. Pandan sou fou ou toujou a, si ou pa gen sekirite Bondye e rete kè ou te ka tou rete. Bondye beni w wi. E rete kè ou te ka tou rete. Donk aswè a, m pa vin di w anpil bagay, men aswè a m te bezwen pou w te chèche lesansyèl. Chèche lesansyèl. Si w pa jwenn defo nan premye legliz la, nan dezyèm legliz la, nan twazyèm legliz la, men m konnen avan n manyen sèt legliz la, w ap di ke sa a, sa sanble avè m. Mwen kwè chak swa la, mwen kwè m manyen defo m. Chak jedi m manyen defo m, m manyen konpòteman m.

O non de Jezi. M deklare pòt ouvèt sa ke l nan laviw. M resevwa l o non de Jezi. Ke w mache an nouvote de vi pòt ouvèt sa. O non de Jezi ke l akonpli. Gade, e pa sèlman, li pa dwe t sèlman spirityèl. Li pa dwe t sèlman spirityèl. M deklare pòt ouvèt sa, li kapab yon pòt ki materyalize nan laviw. Paske yon moun kap mache sur la parole de Dieu, les ecluses des cieux dwe ouvè nan laviw. Amen.
M deklare pòt ouvèt sa, ke l nan lavi nos amis internautes, nan lavi chak gen moun ki branche n la. Pòt ouvèt sa.

Se la wi. Li pa di pèsòn. Pòt li mete a e li k mete l. E pa kle a se nan men l li ye. Pèsòn pa gen dwa fèmen l. Ni la otè, ni la pwofondè, ni lajè, ni la pwisans fènwa, alelouya, ni la pwisans demonyak, ni la presipote. Pèsòn pa ka fèmen pòt sa a, e Bondye k mete l. Amen. Men byeneme, Bondye gen dwa pran tan pou l fè yon bagay, men depi l fè l, konnen w sou highway la, ou lage nèt. Li gen dwa pran tan pou l fè l. Pèsòn. pa gen kapasite pou fèmen l e Bondye k mete l. M deklare ke pòt sa ouvè nan lavi w. O non de Jezi m resevwa l. Ke pòt sa pran chèl nan lavi w. M resevwa l o non de Jezi. Yes. Ke pòt sa baw Amen alelouya. Ke pòt sa baw rezilta priyè w yo. Ke l akonpli o non de Jezi. Ke pòt ouvè sa baw rezilta priyè w yo. O non de Jezi. Ke pòt sa baw rezilta priyè w yo. Ke l akonpli o non de Jezi. Rezilta jèn ou yo. Ke l akonpli o non de Jezi. Rezilta adorasyon w yo.
Ke la kob li o non de Jezi. Alelouya ke pòt sa ba oul ke pòt sa ba oul vwasi je te donn kelken de se de la sinagòg de satan se a di sinagòg de satan moun kap pèsekitew yo yo gen pou yo vin devanw pou yo di se Bondye ki fèl vre Amen amen amen amen. Se youn nan kote tèks la di ke Bondye di lap voye de moun vin postène nan pyew gen de moun gen de moun nan dimansyon ou wèl rive.

Hey! Moun nan vin konfese ba ou epi lap di priye pou mwen. Se youn nan kote nan Apokalips devan legliz la. Legliz la tèlman oh alelouya epate Jezikri, Jezikri deside pataje glwa l a legliz la. Paske legliz la selon la pawòl de selon la pawòl de Dye. Tande byen. Jezikris oblije Li di, Gade, n ap pran sye de lasinagòg de Satan. Lè gen moun sa yo prive nan lè pou yo repanti, se devan nou y ap vin, y ap vin pwostène nan pye nou. Y ap vin pwostène. S on aksyon literal ke l ye, y ap pwostène. Yon moun k ap pale w mal. Lap di a levanjil wa itek pa anyen ou pa gen dwa anyen men loske mwen koumen m konn sa w kenbe a ou konn sa w kenbe a paske ou pa tal ou pa al fè repons a lesta de jezi kri ou pa fè repons men sak pase mwen avè nou gen anpil bagay ke nap pèdi nou renmen defann tèt nou twòp nou renmen fè revanj nou renmen fè revanj defann tèt nou men lap pale avèk yon legliz ki pa nan fè revanj ki pa nan fè repons li pran tout bal li ofon. epi y ap prive Premyèman, w ap resevwa glwa dè glwa dèzòm Dezyèmman, w ap resevwa glwa de Jezi Glwa de Jezi Bondye beni w aswè a N ap kanpe la pou aswè a Gen anpil bagay pou n ta Gen anpil tèks pou n ta wè Nou met tèks la nan baz sa toujou E vandredi E jeudi si Dieu veut, jeudi si Dieu veut nap kontinye. Bagay la tèlman bon m fèt m ta fèl jeudi, vendredi wi. Men nap kenbel konsa, nou prale konsa. Nou prale konsa. Donk e.